Hey guys sakap fèt so se maestro kerwil so bliye nonm rele menm ka humm si se premye video m ou pral gade pou ane 2023 deja map swete w bòn ane sante pwosperite epi lonjevite siksè nan tout sa ke nap antreprann Et puis que la chance soit de votre côté. Um, video sa mwen fè li nan optik pou m kapab um, pote yon ti klarifikasyon pou kèk fanatik ki te reyaji pa rapò avèk euh, yon entèvansyon ke m te fè sou chanèl Haitian Star Magazine nan. Um, mwen di mèsi avèk euh, Charly ki te ban m opòtinite pou mwen te reyaji sou 2 lane tikè a pa rapò avèk aktè youtube ke yo te mansyone nan flyer ke yo te poste a. E m panse entèvansyon an disponib sou chanèl Charly an, nou ka al gade l Haitian Star Magazine e n ap wè kijan m te reyaji. Wi, san ke nou pa pèdi tan, m ta renmen videyo sa majorite e paj yo poste l, moun ki konn abitye poste, medya, lòt moun ki vle poste l, paske m ap bay otorizasyon pou moun ki pou poste l. Epi pou lòt moun ka aprann de sa ke m pral di a. Avan tou, m ap di nou ke pou 2023 a, nou gen yon pakèt pwojè nan sousi pou nou kapab ede sinema a avanse pou l al pi lwen. E m panse nou gen tan fè konesans avèk ECH ki se Evolution du Cinéma Haïtien ki pral prezante fim ki rele Zòn Nwa ke n ap soti an avril 2023. M panse evolisyon l pa ka fèt. Avek de bagay ou te konn tande an 2022. So gen bagay ou sipoze tande kounya. Menm lè li pap fè w plezi, men m panse nou sipoze aksepte yo. Fanatik ki te fache pa rapò avek egzanp ke m te pran antre Fedna epi Jenny an. So m twouve ke se de moun ki vreman pa konprann sinema. Umm ki egzanp li te? Mwen te di umm si ke gon wol. Yo ta met on wòl bandi pou m ta chwazi antre Jenny avèk Fedna, kiyès k ap jwe l pi byen, m te di se Jenny m t ap pran, gen anpil moun ki te fache ki di s on pwoblèm m gen avèk Fedna a etc. Men m pral di nou on bagay e m pa konn si nou konn sa yo rele ekspresyon fasyal inivèsèl ki regwoupe 7 tip de emosyon pa egzanp ou ka pran lajwa, latristès, ou ka pran lapè, lakolè. Ou ka pran le mepri, le degou, m pa konn si m di tout. Pa egzanp, tout sa yo, yo jwe lè w ap chwazi yon moun pou w jwe yon wòl. Ou pa ka annik rete konsa ou di oke entèl entèl. Fò w gade ekspresyon vizaj moun nan. Ekspresyon fasyal inivèsèl moun nan. Eske ou jwenn sa lakay li? Pa egzanp, si m ap pran yon wòl, m ta di yon moun e k ap jwe yon wòl inosan, yo ta met Jenny Fedna. M ap pran Fedna. Paske Fedna nan vizaj li. Ou wè son moun ki inosan. M panse anpil nan nou kap kritike, anpil nan nou kap voye monte, nou pa vrèman metrize sa yo rele ekspresyon fasyal inivèsèl yo. Nou just gade, paske nou se fanatik yon moun, nou gentan di, tout bagay sa yo fò nou chanje yo. Ok, m panse an 2023, sinema pa ka evolye si nap jwe an ti zanmi. E nou pa ka tout tan nap vote pou nou pou nou chwazi yon moun ki meyè pa rapò avèk yon lòt. Ann gade sou travay yo. Se tout sa yo m panse ECH ap goumen pou yo. pou nou kapab evolye sinema paske nou pa ka chita tout tan nan vòt pafwa gen moun ki gen talan fòk nou aksepte yo bon nan yon bagay se pa paske m di Fedna pa ka jwe yon wòl bandi e pa sa m te di li ka toujou jwe l men gon lòt moun ki ka jwe l pi byen pase l se yonn nan pwoblèm Ayiti gen nan moman an moun nan mèt gen 90 ans nou kite l nan bwat leta tandiske gen ti jèn ki etidye menm bagay avèk moun ki gen 90 ans nou pa vle bal chans li nou toujou ap di ok ann prime tèl moun tèl moun men fòk nou bay lòt yo chans ou konprann fòk nou ba yo chans e lòt bagay ankò m vle fè nou konnen nap goumen pou sinema avanse m pa kwè nou sipoze tout tan nou gade nan je tou yon lòt kote map dakò avè nou nou pa ka sèlman gade nan je pou n di entèl ka jwe tèl wòl wi Ann ta di nap fè yon fim. Nou ta di nap pran, nou chwazi Fedna avèk Jenny e pou yo jwe yon wòl. Yon fim serye wi. Yap mande pou yo pase casting. Kounya nou pral di, oh, kòman pou yo mande pou yo pase casting? Yo deja sipè sa. Non pa e sa. Nan nenpòt fim serye kap fèt lan, yo pa sèlman gade sou vizaj moun nan. Yo fè w jwe pou w dekwoche yon wòl. Ou batay pou dekwoche wòl la. Men kounya nan sinema pa nou an, lè yo di, si m ta rele Fedna vin pase yon kasting, oubyen Jenny Queen, oubyen, m pa konnen Milova, oubyen nenpòt moun nan, pou vin pase yon kasting, l ap twouve s on mank de respè ke l ye, pou l ta vin pase kasting, paske m gentan konn nivo l. Poutan manti, e, m te gen dwa chwazi di, entèl ka jwe tèl wòl, epi lè w pase yon kasting oubyen w pase odisyon, ou wè entèl bat entèl, moun ou te kwè nan li an, ou di, shit, sa m te panse e pa vre non menn. Poutèt sa map envite nou gade yon ti video de Jimmy Jean Louis ok ki rive Hollywood e kap make kòmsi jenerasyon pa nou an, anpil moun fyè de li, lè poul dekwoche yon wòl kijan l dekwoche l. Ann gad ti video sa. A Hollywood rien n'est facile Les acteurs doivent se battre pour chaque rôle Jimmy Jean Louis a du batailler pour y faire son trou. Pou chak wol ke m jwe, an jeneral, gen yon batay ki fèt pou m jwenn wol sa yo. Yo pa janm ba w wol konsa. Byen sur ke m rive a un certain niveau ke de tan zan tan yo kapab ban m wol lan, men, men pandan les 15 premières années de carrière mwen, se te anpil batay. Euh. Ou rive nan yon room kote ke kapab gen nenpòt 15, 20 lòt nèg ki vle menm wol lan, alò ke ou konn tout chak nèg sa yo, paske se chak nèg ke ou konn wè nan televizyon ke chak nèg sa yo kapab fè wol ke m ap eseye jwenn nan. Jiska prezan, pou ke m jwenn yon bon wol, fò m pase yon odisyon.

M panse apre tout sa nou fin tande ke yon aktè konsa ki make jenerasyon pa nou an, yon aktè ki fè anpil pou sinema ayisyen an, ki mete l nan yon nivo ki ekstraòdinè, m panse anpil nan nou k ap goumen jounen jodi an pou n ta rive nan nivo Djimi Janlouy, pou n ta rive jwe Hollywood, M panse tou fòk nou ka kòmanse chanje mindset nou. Dèfwa lè yo ba w yon verite se pa e pa deranje pou l deranje w men se pou w di kèt ann aksepte challenge la. Se pa paske ou se yon atis ou gen anpil moun k ap swiv ou, ou pa pase casting non. Verite yo la guys. Fòk nou aksepte yo. E m swete ti videyo sa li te aprann ou e gen yon pakèt bagay ou pral chanje kounya. Si yo mande w ou son atis ou gen non deja ou yo mande w pou pa son casting se pa desann yo desann ou. Son challenge li ye. E m panse si jounen jodi a nou pa vle aksepte ke nou dwe respekte règ sinema nou dwe aksepte challenge yo. Lè nou rive Hollywood l ap vrèman difisil pou nou paske Si yo ta mete w anfas Jean Claude Van Damme, w ap pral minimize tèt ou, w ap di kèt Jean Claude Van Damme m pa ka bat li. Poutan, se paske w pa t janm aksepte lè yo mete w anfas yon moun ki deja gen popilarite nan domèn w ap evolye jounen jodi an ki koz ou panse ke lè yo mete w anfas yon lòt moun ki gen non, ou panse w pa ka bat li. So challenge yo, yo la fòk nou leve yo depi kounya.